Sak pase kijan nou ye nou anfom? M vin fè yon ti pale avek nou frè ak sè mwen yo ki andedan peyi a Ahh Premyèman avan m rantre nan sa m pral di a m vle pou nou tout nèt kap gade video blog sa oubyen ti ahh antretyen sa oubyen ti echanj sa m vle pou nou chak konnen ke m renmen nou a tout kè m. E anpil pozisyon m pran se pa amou, se paske m renmen non ki fè ke nou toujou wè m pran pozisyon ke m pran yo ki defwa nou pa janm vle pran sans yo pou nou konprann yo. Se sa ki fè nou toujou kanpe pou n ap joure, pou n ap di betiz, pou n ap kòm si nou pa adrese. Argument ki prezante yo men se atak pèsonèl ki pa gen anyen a wè a sa kap debat yo. Men de ki sa nou vin pale aprè midi a. Mwen menm ankò yon fwa si w pa konnen kiyès ke m ye avan mwen avanse pi lwen m se Iman Joazile. Alò se pa New Jersey m ye la non mwen New York. New York mwen rèv vin jere kèk biznis alò pandan m New York lan la sa vin pase nan sa pase nan panse mwen pou m vin fè yon ti pale avèk nou kesyon m gen pou nou èske dyaspora se tolere li tolere ayisyen frè ak sè nou yo andedan peyi a ki fè ke yo refize pran konsyans pou yo reyalize ke. se pwòp yo menm k ap fè tèt yo ditò ki fè ke peyi a nan sitiyasyon l ye la a jounen jodi a. Èske dyaspora a sitire Ayisyen? Èske se yon sitirans dyaspora a kreye lakay frè ak sè nou yo? Paske se dyaspora a k ap soutni lakay. Èske l ta sipoze konsa? Ou pa wè yon moun lè yon moun nan vin tèlman konfòtab a yon reyalite, li pa vle fè anyen pou l chanje reyalite a, li pa vle pran konsyans, paske moun nan konnen depi ke li bezwen yon 50 dola, yon 100 dola, li ka monte sou entènèt la la, li tcheke yon zanmi, li tcheke yon fanmi, a, jere m non, m gen yon pwoblèm la a wi, m pa ka manje la a, kòb manje m fini, ou mèt tande jan l ka ye. Zanmi an, fanmi an, dyaspora a ap fè yon jan kanmenm pou l voye yon bout kòb ba ou. Èske sa vin kreye yon sitiyasyon kote ke Ayisyen anndan peyi a vin twò konfòtab a reyalite sa a ki fè ke yo refize pran konsyans pou yo chanje reyalite ke peyi a ye jounen jodi a? An n fè yon apwòch. Pòtoprens. Men sòmè a fèk rantre la. Nou menm nan dyaspora nou travay trè di. Imajine w w ap travay 14 è de tan, 15 è de tan, 16 è de tan nan yon administrasyon oubyen nan yon lopital pou kapab jere non sèlman tèt ou, non sèlman fanmi w isit Ozetazini oubyen Kanada oubyen an Frans, men w ap soutni ti fanmi an Ayiti. Wap travay du konsa vakans rive se nòmal ou travay du wap pran vakans li pa oblije se dominikani male m pa oblije se jamayik male m pa oblije se sen vensan male ok m pa oblije se kanada oubyen yon lòt peyi male m ka se nòmal pou mal an ayiti men pou mal an ayiti a an vakans fò peyi a poze fòm pap rantre avèk yon avèk yon pè nan tèt mwen m ka rantre m ka pa tounen paske gen tèlman genyen turbilans politik bagay sa yo vin vin dekouraje yon nèg fè yon nèg paka pa anvi rantre an ayiti men lèm ta rantre an ayiti. Ayiti. M al an vakans. M al fè 2 semèn. M gen 3 mil, 3 mil 500 dola sou mwen pou avèk entansyon pou m depanse. Paske m si m si m al an vakans, m pote 3 mil dola oubyen 3 mil 500 oubyen 4 4 nan mil dola sou mwen pou m al byen pran plezi m nan 2 semèn m pral fè an Ayiti an. Otèl mwen ap peye paske m pa vle desann lakay on fanmi, lakay on zanmi. kote gen blaka wout, gen mayigwen kap mòd ou, non, bagay sa yo, reyalite sa m vin detache de li. Cela veut dire que entènèt la m vin depann de entènèt la, fòk m nan anviwonman, fò m gen elektrisite 24 sou 24, fò m gen entènèt 24 sou 24 ok, paske se an vakans m ale. Si ou menm kap viv an Ayiti a se reyalite a sa pou ou menm, mwen menm m pa m pa vle admèt li konsa pou mwen menm. Cela veut dire que. M oblije ap peye yon lux, m oblije desann nan yon hotel pou 2 semèn e mwen oblije budget for that ok four thousand dollars for my vacation for the year men 4 mil dola sa a, 3 mil 500 dola sa a m antre pou m al depanse nan ekonomi an se 3 mil 500 dola se 4 mil dola ki pat la ki vin rantre nan ekonomi an men l vin rantre nan ekonomi an fò m al manje nan restoran. lè mwen yon ti fanmi fòm fòm jerel ok fòm achte pwodwi pou mal poum vin fè zanmim kado isit ozetazini men tout lajan sa yo se nan ekonomi an yap brase ok imajine non si genyen 50 mil ayisyen tankoum ki antre chak ane al pran vakans an ayiti ou miltipliye 50 mil sa pa 4 mil dola ameriken pou wè konbyen kòb lap baw. ki rantre nan yon ekonomi ki pat genyen. Lè nou di dola, dola ameriken an tèt nèg. Men dola ameriken an tèt nèg, se dola ameriken ki pou bese pri dola a sou makèt la. Men pou dola ameriken bese pri makèt la, fòk touris ap rantre, fòk dyaspora tankou m, dyaspora tankou sa a k ap gade videyo blag la kapab rantre ok an tèt frèt pou vin depanse nan ekonomi an. Fò envestisman. Fò envestisè kapab rantre vin envesti nan ekonomi an konsa moun ap travay lè moun ap travay ok yap brase lajan ap depanse nan ekonomi an men kisa nou menm nou chwazi nou fè nan peyi a se kenbe peyi a cho fè dyaspora pa anvi rantre fè envestisè pa anvi antre se kòmsi m ta di w se nou menm ankò kap detui pwòp tèt pa nou mezanmi frè ak sè mwen yo kenbe peyi a poze peyi a bezwen kalm. Peyi a bezwen kalm twòp afè politik ap jere nan peyi a ok pwoblèm nou pa sipoze politik pwoblèm nou ta sipoze plis ekonomi e ekonomi an se politik ki vin afekte l se politik ki vin anjandre sitiyasyon ekonomik sa a ke ou menm avèk lòt frè ak sè mwen yo ap viv nan peyi a nou ka chanje l nou ka transfòme reyalite a se konsyans pou nou pran. Ok konsyans pou nou pran pou nou wè ke nou pa oblije ap depann de dyaspora pou nou fonksyone. Jèn gason twouve ap mande w 20, 25 dola, 30 dola, kès ke sa ve di? Non! Mande m pito pou m ede w ouvè ouvè yon biznis. Di ah monchè Iman m gon m gon m gon projè la map travay sou li kòman ou ka jerem kòman ou ka edem kòman ou ka edem ok m konnen ok m kapab voye on 250 on 500 dola fò kado men si m voye on 500 dola fò kado ou pa pi entelijan ke tout moun pa pran kòb la pou al gatel brasel pou kapab genyen sa yo rele endepandans finansyè ou lè w endepandan finansyèman ou vin pa depann de dyaspora. Se sak dinite w la lè w ka fè pwòp kòb pa w la ou pa depann de moun ok granmoun paka paka depann de granmoun se granmoun non ye men kenbe peyi a poze pou lajan ap rantre nan ekonomi an ok se nou menm ankò se kòmsi m ta di w nou tout gen yon zam nan men nou nap tire. Nap tire nou nan pye. Ok nap fè tèt nou du mal. Kenbe peyi a poze pou nou menm nan diaspora a ap rantre nan peyi a pou nap depanse nan ekonomi an pou ekonomi a brase pou dola ameriken an ap bese konparativman a la goud epi menm nan pou pou tout pou pri tout bagay ap bese pase ke imajine w se enpòte nou enpòte nou pa pwodui e enpòtasyon pa fèt an goud li fèt an avèk dola. E dola pou jwenn li, imajine w dola ap vann 90, 95 do, 90, 95 goud pou yon dola. Men lè mwen achte, lè mwen achte dola pou mwen enpòte pwodui, men mwen enpòte pou m fè yon pwofi. Men pwofi a pou m fè l, fò m vann pwodui m nan plis ke 95 goud pou yon dola paske. M pa ka pa m pa ka achte l a 95 goud pou yon dola pou mwen pou mwen pou mwen pral vann li a 95 goud pou yon dola so m oblije vann li a yon pri an nou di m oblije vann li a 125 goud pou yon dola oubyen 110 goud pou yon dola ok mwen fon pwofi kanmèm men pou pou pri pou pri pwodwi m nan bese fò m kapab achte dola a yon pri ba. Men pou m achte dola a on pri ba, fòk gen dola k ap sikile nan ekonomi an. Pou dola ap sikile nan ekonomi an, fòk touris ap rantre pou depanse nan ekonomi an. Fò n ap pwodui pou nou ekspòte pou dola ap rantre nan ekonomi an. Pou envestisman fèt, fòk nou kenbe peyi a poze. Ayisyen fraksyon mwen yo, nou konnen m renmen nou. Se pa politik k ap fèt la. N ap pale reyalite. Kenbe peyi a poze. Pou dola ap rantre nan ekonomi an, pou lavi an ka vin mwen chè, e pou nou tout kapab viv nòmal jan nou sipoze viv la. Se ti mesaj sa m te pote pou nou an, m pat vini pou m te fè tout tan sa yo ap pale nan zòrèy non. Men m vle pou nou pran konsyans, pou nou kenbe peyi a poze. Se te ti frè nou Iman Jwazil depi New York. Se pa New Jersey me la anko yon fwa m di non. Ok mwen te oblije kondwi vin New York pou m te vin jere kèk biznis. Ok se pandan m bò isi a la m di banm vin fè yon ti pale avèk frè ak sè mwen yo. Kenbe peyi a poze. Se mesaj la sa. Kenbe peyi a poze. Nou kapab gen divèjans politik men gen yon lòt gen yon lòt fason nou kapab jere sa. Nou pa oblije ap kraze peyi a, nou pa oblije ap mete peyi a sou lòk. Paske lè peyi a sou lòk avyon pap anvi vole. Anpil konpayi ap fèmen, anpil otèl ap fèmen, paske lè touris, lè touris pa ka rantre, otèl pa fè kòb yo oblije fèmen pòt yo. Men moun sa yo ki tap anplw ki otèl yo te anplwaye a, kote yo pral ye? Yo pral nan chomaj. Sa vin, sa vin mete plis presyon sou ekonomi an. Ok, fè ke chomaj lan vin ogmante. Vin gen plis, plis mizè nan peyi a. Ayisyen frè ak sè mwen yo, m konnen nou renmen tèt nou. Nou pa oblije depann de dyaspora a, nou ka depann de pwòp tèt nou. Kenbe peyi a poze, tanpri kenbe peyi a poze. Isit Ozetazini ki fè w Etazini vin yon grand pwisans lan, paske tibilans politik sa yo pa tèlman egziste. Yo egziste wi men yo jere peyi a yon lòt jan, yo jere politik la yon lòt jan. Nou pa oblije ap fè kraze brize. Paske se yon envestisman w ap, se yon, lè w fè kraze brize a, se yon envestisman w gate. Envestisman w gate a, se moun li anplwaye. Moun ou, ou, moun li anplwaye a, ou kraze biznis la, ou voye moun sa yo nan chomaj. Lè moun nan al nan chomaj nan, pèp ayisyen, se plis mizè a vin ogmante. Tanpri frè m ak frè ak sè mwen yo, jere politik la yon lòt jan. Pa mete peyi a sou lòk. Pa itilize aksyon teworis pou nou regle. Règle pou nou regle divèjans politik nou, pou nou regle pwoblèm politik n ap jere yo. Kenbe, nou ka toujou manifeste, men fè l, fè l yon jan pou nou pa bloke peyi a, fè l yon jan pou nou pa bloke aktivite ekonomik yo k ap dewoule nan ekonomi an. Se mesaj sa m te vin pote ba nou, paske bagay sa afekte nou menm nan dyaspora a. Li afekte nou paske Frè ak sè nou yo te vin depann de nou pou nou soutni yo, li pa sipoze konsa. Ou sipoze depann de pwòp tèt pa ou. Ok, nou menm nan dyaspora nou ka ede ou, men nou pa ka fè de A a Zèd pou ou. Ok, kenbe peyi a poze. Bagay sa li vin yon sitirans lè nou vin depann de dyaspora ki fè ke nou pa ka reyalize. kisa nou dwe fè pou nou kenbe peyi a poze. Ankò yn fwa se te Imane Joazile depi New York ki te vin fè yon ti pale avè nou. Kenbe la pa lage, ankò yn fwa konnen ke m renmen nou ok, konnen ke m renmen nou avèk tout kè m san ipokrizi. A la pwochèn. Babay.